avyon pa yo an al tann mwen an Repiblik Dominikèn. Li kwaze avèk Lafrans, li di, Ey! Al tann mwen an Repiblik Dominikèn. Epi egzatteman, Lèzetazini vini, epi l fè tout sa k ap fèt yo, tout sa k depann de li, epi finalman l aranje, epi kòmanse gen de batay, epi kounye a vin gen de ONG k ap antre, gen gwoup misyonè k ap antre, Gen de moun k ap antre epi gen de moun ki pral pran vaksen, gen de moun ki pral pran konprime, epi la tou y ap tire, y ap tiye alò on kantite de moun ankò, aprè menm tranbleman de tè sa a, pral gen de maladi k ap vini, yo pral di se sant mò nou te pran, pral gen de epidemi, pral gen de pandemi, pral gen on pakèt bagay k ap fèt pou Ayiti sèlman, pandan la Repiblik Dominikèn la sou fontyè lan pa gen maladi yo. Qu'est-ce que ça veut dire hein? Konplo, konplo, konplo. Epi chak ti maladi k tonbe an Ayiti, pandan se tan yo bay restavèk dominiken lan al lage poud maladi yo Ayiti, al lage poud maladi yo poud derespektan yo an Ayiti, al lage poud malediksyon yo an Ayiti, epi finalman Sendomeng fèmen pòt li. Kolera, Sendomeng fèmen pòt li. Ko, Kodevi, Gade m di ko devi padon covid 19 sendomeng fèmen pòt li se ayiti men gen moun kap kontrole yo paske verite lan li la aprè tranbleman de tè lan epi blan t fin fè tout kontrol li se la ayiti kraze men kraze ayiti. Aprè 10 janvye sa a, se fini pou Ayiti. Se yon kout bwa ke nou pran, se yon kout pwaya ke nou pran, se yon kout kouto ke nou pran. Sa pral fini avèk Ayiti paske pa gen zespwa ankò, pa gen espwa. Men, m te remake yon bagay, an 2010, apati de 2011, Ayiti ta pral leve ak espwa. Rene Gasya Preval pa t kapab, pèp la t ap plen ak grangou, yo t ap rele ke y ap mouri ak grangou, Rene Gasya Preval di l achte gode diri a menm pri avè nou. E tandiske se nan betiz Rene Garcia Preval t ap pase pèp ayisyen lan paske madanm misye se te Lèzetazini l te ye. Ebyen, dezòd aprè tranbleman de tè sa pral pwodui yon pakèt bagay pou mete nou la a kote n ye an. Yo te kòmanse fè dezòd lan an 86. Yo pa pase kou a. Yo fè dezòd lan an 95, yo pa pase kou an. Yo vin fè dezòd lan an 2004, yo pa pase kou an. Chak dezòd ameriken, li pral fè l aprè dizan, dizan, dizan. Gon bagay ke Ayisyen lan pa janm konprann. Lè yap fè konplo pou asasine w ou byen konplo pou tiye w fò w ka konprann sa. Mwen menm gon bagay map aprann nou tout. Pou Moïse Jean Charles, m pa kwè ke ou ta pral pale de o Guy. La l pa yon kesyon de Guy. Mwen menm Guy son nèg ki gon santiman Guy son nèg ki gon santiman pas Nivo de konpatriyotik Guy Mwen m pa kache de di yon moun lè konsa m te bay vag Wè premyè kote m tap bay vag m pa gen pwoblèm m tap sòti nan prizon pou m te pran yon chans non antanke moun kap batay. Paske fòk mwen te ofri pèp lan k te vote m pou senatè lan, fòk mwen di l sa m ka fè. E fòk mwen moutre l sa m vo. Men pandan yo fin asasine m, pandan yo fin asasine m, oubyen pandan, paske fòk mwen ka di w Guy te asasine. Imajine w, yon nèg arive senatè de la République hein!

Se kòm si m ta di w Gi ap fin goumen. Batay Gi an pral dire plis pase 50 an paske w pral batay kont oksidan an. Ameriken pa ta renmen pou Ayiti gen tren. Ameriken pa ta renmen pou Ayiti gon izin siman. Ameriken pa ta renmen pou Ayiti pou pèp lan ap travay. Ameriken pa ta renmen Ameriken ta renmen pou Ayiti toujou ap chome. Ameriken ta renmen konnen pou jan Ayiti ye an Ameriken ta toujou vle tande l. Ameriken ta toujou renmen pou gon izo. Ameriken ta toujou renmen pou gen yon babekyou. Ameriken ta toujou renmen pou gen yon moun k ap tire sou lòt. Ameriken ta toujou renmen pou n ap manje chen manje chen. Ameriken pa renmen pou n ta avanse. Men sèt fwa si nou abitye fè l n ap fè l ankò. Sèt fwa si nou abitye fè l n ap refè l ankò. Se nou k te fè 1804. Mwen raple m sa kè Jefferson te sote paske Lafrans ta pral pran Lèzetazini. Paske pa bliye ke la France a l'epoque te gen yon an 1802 frèm an 1803 hein la France te gen yon lame frèm depi ou tande se lame sa ki pral anvayi ou ou pèdi wi sèl Haïti ki kaze dyòl li sèl Haïti ki kraze dyòl lame la France pa gen pèsòn nan moman ki te ka fèl Se sa k fè w pral wè Lèzetazini sèvi avèk Ayiti kòm bon zanmi l, kòm gran zanmi l, e se menm zanmi sa a k al ede l nan batay Chavana. Nou tounen zonbi, hein? Nou tounen zonbi n al touye moun, hein? Nou tounen zonbi, nou tounen vonpi n ap souse moun. Se te yon mirak wi batay Chavana, hein? Se te yon mirak. Sa poko janm fèt nan lemond jis kote m ap pale avè w la a. Nou tounen zonbi nan batay Chavana epi n ap devore moun. Nou tounen vonpi n ap souse moun. Nou tounen lougarou nap manje zol la. Ebyen ameriken pèw paske imajine w ak yon deklarasyon prezidan lesko te fè. Si gon moun ki raple l la deklarasyon Lesko deklarasyon Lesko an si gon moun ki te chonje l atak li ta pral fè lan Lèzetazini te sote wi men an avan an nou rete toujou nan konplo batay ke Desalin te fè kont mesye dam sa yo paske bay esklavaj lan se Lèzetazini, Langletè, Grand Bretay, Espay, lè peyi Ewopeyen. Se te moun sa yo ki te admèt e ki te enskri avèk pwogram esklavaj. Men Ayiti pral kraze l. Nèg yo antre an Ayiti, yo fon ekstèminasyon. Nèg yo depeyize lèzendyen. Nèg yo antre an ayiti tou yo te mare nou ayisyen ayayay ayayay nèg yo te mare nou yo te sòti tout kote avè nou okongo. Se gade kisa Exod fè peyi a non. Gade kisa mesye yo fè nou humm. Gade kisa gade kisa nèg yo fè nou.